Ukraine pran nan yon kou pa konprann yo pèdi yon gwo otorite ki se mesye sa ke wap gade nan ekran an non li se Alexander Nakonichi li se te chèf depatman rejyonal sèvis de sekirite nan peyi Ukraine ki se SBU nan rejyon Kirovograd nan peyi Ukraine Nouvèl sa choke tout otorite nan peyi Ikrèn, yo jwenn sitwayen an blayi tou long nan chanm lakay li, li pat gen rad sou li, li te sèlman avèk yon sandal e yon kalson, li tap benyen lan san li, imaj la li vrèman sansib, mwen paka montrew li sou Facebook e sou YouTube, ou kapab al vizite kanal Telegram Info Magazine 3 Pwen Zewo a, wap wè kòman sitwayen an li tap benyen lan san li. Nouvèl sa li vini tou swit aprè Daria Dugin ki se pitit Ho Konseye Vladimir Putin, Alexander Dugin, ki mouri aprè ke yo te mete eksplozif nan vwati li kòm kwa yo te vle tiye papa, malerezman se li menm nan jou sa ki tap itilize machin papa e machin nan eksploze avèk li, se Ho Konseye Vladimir Putin nan ke yo te vize nan atak sa a, malerezman pou pitit la se li ki mouri, erezman pou Vladimir Putin li pa pèdi o konseye sa ki vrèman enpòtan pou li ki se Alexander Dugin, malerezman pou Alexander Dugin se pitit li a ki se yon journaliste ki se Darya Dugin ki mouri. Nou kapab di pitit Alexander Dugin an li pran lamò a pou papa li, koz li pat janm konn itilize vwatur papa a, se pou premye fwa ke li te itilize vwatur papa a, Malerezman, teworis yo te deja enstale eksplozif abò vwati sa a ki eksploze avèk tout pitit Wo Konseye Vladimir Putin nan, selon sa ankèt lapolis nan vil Moskou rapòte. Pou kontinye avèk detay konsènan lamò chèf depatman rejyonal sèvis de sekirite peyi Ikrèn nan rejyon Kiryvograd ki se Alexander Nakonechny, Selon premye enfòmasyon yo, yo jwenn mesye a ki blese pa bal nan apatman li ki nan yon vil ki nan sant peyi Ikrèn vè 22 zè 50 jou samdi ki te 20 out la nan lè peyi Ikrèn. Premye moun ki te twouve kò Nakonechii se te madanm li e medya yo rapòte selon soupson lapolis, chèf SBU a ta sanble

Kat nouvo teritwa nan peyi Ikrèn tonbe anba men sòlda ris yo apre sòlda ris yo te fin masakre Trantyèm Brigad Mekanize Fòs Lame Ikrenyèn nan nan teritwa sa yo. Sitiyasyon an kontinye konplike pou peyi Ikrèn paske tout tan Larisi kontinye ap kaptire teritwa nan peyi Ikrèn, se konsa bagay la parèt pi difisil pou lame Ikrenyèn nan kapab rekipere teritwa ki nan men Larisi. Malgre Etazini fè tout sa l kapab pou lame Ikrenyèn nan kapab rekipere teritwa ki sou kontwòl Larisi yo, jiska prezan pako gen okenn bon rezilta pou lame Ikrenyèn nan, se plis pase 20 pousan sou teritwa peyi Ikrèn nan ki kontwole pa sòlda Ris yo, aprè anviwon 6 mwa de konfli ant peyi Ikrèn, avèk Larisi. Volodymyr Zelensky ki se prezidan peyi Ikrèn nan, mesye a frape estomak li, li sèmante fòk lame Ikrenyèn nan mete lame Ris la deyò nan Lakrime pou Lakrime kapab retounen sou kontwòl otorite Ikrenyèn yo, yon bagay jiskaprezan ki parèt vrèman difisil pou peyi Ikrèn paske pou Ikrèn pran kontwòl Lakrime, li oblije pran kontwòl rejyon Kherson nan, ki an majè pati okipe pa Larisi. Sitiyasyon an vrèman konplike, pa gen moun ki konnen ki sa k pral pase nan jou k ap vin la yo, Etazini deside founi avèk peyi Ikrèn de zam de mwayèn pòte, avan yo te konn livre avèk peyi Ikrèn zam ki ka frape avèk maksimòm 70 kilomèt, aktyèlman la Ikrèn genyen zam ki kapab frape avèk 150 kilomèt. Koman sa pwal ye paske nou konnen tout tan ke konfli ap dire plis etazini ki vle ke pou yo mete do la Russie atè yo menm yo gen zam nan men yo pou yo kapab livre avèk peyi ikrèn pe a pe yap founi ikrèn zam ki plis avanse yo pou ikrèn kapab frape avèk yon bèl distans pozisyon solda Russe yo pa etonew yon jou ikrèn kapab deside frape fò teritwa peyi la Russie a paske nou konnen bèt jennen mòde. Larisi ki pa sispann detwi 2 enfrakstrikti ki vrèman enpòtant nan peyi Ikrèn, yon jou Ikrèn kapab fache paske yo gen bagay nan men yo pou yo kapab frape teritwa Larisi a, lè sa sitiyasyon kapab vrèman konplike antr peyi Ikrèn avèk Larisi. Pa gen moun ki ta renmen ke bagay yo plis konplike ant Ikrèn avèk Larisi, men jan sa ye la, jan konfli a l ap avanse la, nenpòt bagay kapab fèt. Konfli sa li kapab debouche. Sou yon gè ki pli laj, paske Larisi pa sispann kaptire teritwa nan peyi Ikrèn, bonbade anpil fwa pozisyon sòlda Ikrenyen yo, anpil sòlda Ikrenyen tonbe e bò kote Larisi, anpil sòlda Ris tonbe. Konseye Volodymyr Zelensky a ki se Arestovych, mesye a admèt efikasite sistèm anti-aeryen Larisi a nan Lakrime. Sitwayen an deklare. Nou dwe debarase nou de tout ilizyon yo. Sistèm de defans aeryen peyi Larisi a nan Lakrime fonksyone de manyè fyab, li bati zam nou yo pratikman o konplè yè avèk jodi a. Mesye a kontinye pou li di plizyè eksplozyon avèk ensandi ki swivi nan Lakrime se sistèm de defans Larisi a ki detwi zam ke Ikrèn lanse nan direksyon Lakrime. Paske sistèm de defans la li menm lè li detekte sib la tankou dron militè a oubyen misil la ke advèsè a lanse nan direksyon kote ke li bezwen an, sistèm de defans la li menm li gen misil li menm pou li kapab lanse touswit pou li frape sib la. Lè li frape sib la, gen fòt pou san chans pou misil sa li eksploze, sitou dron militè yo ki tèlman gwo, selon kote ke yo tonbe yo kapab fè gwo dega oubyen pran dife. Mesye a fè konnen Anpil dife, anpil eksplozyon ki fèt nan Lakrime, se sistèm de defans lame Ris la ki detwi plizyè frap ke lame Ikrenyèn nan lanse nan Lakrime. Pou fini, konseye Volodymyr Zelensky a ki se Arestovych deklare ke lame Ikrenyèn nan lanse plizyè frap sou Lakrime, malerezman sistèm de defans Ris la enpeche frap sa yo frape sib ke yo voye yo pou yo frape, e prèske yo pa reyalize anyen Sinyifikatif ni yè e ni jodi a malerezman. Enfòmasyon yo anpil men kòm abitid m ap pran yon ti tan pou mwen kapab salye sipò ke ou bay avèk travay Info Magazine 3 pwen zewo a sou Facebook e sou YouTube, lè ou toujou kite yon like anba chak video ke mwen pibliye, ou bay plizyè pataj, yon kòmantè ap vrèman enpòtan. Nan rejyon Kherson nan selon ministè defans peyi Larisi, sòlda Ris yo detwi 2 gwo zam ki se sa ke w ap gade nan ekran an ki se abizye modèl M-777 pou lame Ikrenyèn nan, se zam ke Etazini te founi avèk peyi Ikrèn, toujou nan Kherson, jan ke wap gade l la, drapo peyi Larisi flote avèk yon otè 202 mèt nan Kherson, yon bagay ki pat janm fèt depi Larisi te kaptire vil Kherson, yo deside la monte yon drapo ki mezire 6 mèt de longè, e 4 mèt de lajè. E selon enfòmasyon otorite nan Kherson, pwojè pou aneksyon Kherson ap kontinye, yo vle remèt Kherson avèk Larisi menm jan sa te fèt pou Lakrime avèk Sebastopol an 2014, ebyen genyen Kherson avèk Zaporozhye ki sou lis la pou vini kòm rejyon Peyi Larisi, yon bagay ke otorite Ikrenyèn yo avèk otorite peyi kap sipòte peyi Ikrèn nan konfli a, sitou otorite Amerikèn yo, pa vle tande. Sitiyasyon an pa sispann konplike nan peyi Ikrèn, konfli sa bay tèt fè mal, gen anpil moun ki paka tann kilè pou konfli Ikrèn avèk Larisi a fini, Malerezman se lwil kap vide sou dife a bò kote peyi kap founi peyi Ikrèn anpil milyon de dola zam pou Ikrèn kapab reziste devan Larisi e rekipere teritwa ki okipe pa sòlda Ris yo depi anviwon 6 mwa de konfli bagay sa lèse anpil dout kestyon kap poze nan konbyen tan lame Ikrenyèn nan pral rekipere plis pase 20 pousan teritwa yo a ki okipe pa Larisi Pandan anviwon 6 mwa de konfli e Larisi pa sispann kaptire teritwa, selon Ministè Defans Larisi, jou samdi ki te 20 out la, sòlda ris yo kaptire 4 nouvèl koloni nan peyi Ikrèn. Pa bliye kite yon like anba videyo sa si w pat ko fè sa, bay plizyè pataj, yon kòmantè ap vrèman enpòtan, konsa wap kontinye motive m e mwen menm mwen pap sispann chèche enfòmasyon pou mwen kapab byen enfòme w konsènan sa k ap pase nan konfli Ikrèn avèk Larisi e plizyè lòt bagay k ap pase nan mond la, ke Bondye beni w e pwoteje w a toutalè pou yon lòt videyo.